400 ma e pa 400 mawozo non finalman ou te di nou wi 5 segond. Bon se depi lè peyi a te kowonpi m te oblije al nan 5 segond mesye paske m te vle pou peyi a te kapab chanje men nèg ki te nan pouvwa yo yo pat janm Konbyen ane ou te genyen nan 5 segond? M pa sonje konbyen ane mesye m pa pè nou tou si m pa di nou konbyen ane paske menm si m ta soufri jodi a l prè pou m soufri pou lete pou letènite.

Erodma t ap goumen pou Ti Rivyè te kapab nimewo 1 nan tout Ayiti. Paske Ayiti nou gen yon pakèt richès. Lè nou gen Lestè, nou gen Sen Jeròm, nou gen Fò Krèt a Pyèwo. Lè w eksplò.
Twòp, twòp, twòp, pa pale anpil. Ok, patwon, m pa pale anpil. Yo mande w ki zam ou te konn pote pandan w te nan 5 segond Vilajdedye. M pa sonje ki zam egzakteman paske m te konn bat tout zam yo, se mwen ki te prezidan baz la. Ok. Paske m te Odma.
Apre sa, apre sa, pandan ou vini nan baz Gran Grif, ou pale nou de Gran Grif tou. Yes. Ki zam ou te konn pote nan Gran Grif? M pa sonje ki zam egzakteman. Ou te, Paske m ou te te dèyè toujou do ki prèt a la chèf, ou te dèyè misyon. do ki chèf menm? Nixon se jeneral baz la. Odma te prezidan baz la, Odma mouri, se Nixon ki vin ranplase Odma.
Odma mouri Luxana pase Odma. Ranplase Odma.
Ok. Epi tout sa Odma te.
Ou pale nou de dèyè moun ki te dèyè do Luxon nan kòman li rele? Moun ki te dèyè do Luxon nan m pap di nou sa mesye paske sa se yon sa se yon sekrè m dwe kenbe. Paske m vle Luxon viv la verite e la vi. Paske Dye di se li Je suis le la verite et la vie Lil neuf yon pè kè pa mwa Paske Ok pa gen pwoblèm Ou tap pale nou de moun ki te dè Ou pale de nou twòp Yes Kot misye Nou twòp se nèg ki te pi mechan nan baz Gran Grif Paske se li ki te toujou chwazi pou moun yo mouri Paske li pat vle pou ti rivyè devlope Paske li te rayi Li te rayi ti rivyè anpil Pa gen pwoblèm.

Ke la polis ap fè travay li, ke si l ap pran semèn li fè l, ou pou yo pran semèn pasyans. Ou an atandan ke l vin mete lòd. Paske pou ki rezon? Se pou nou pa ka viv konsa. N ap viv kanmèm. Bon gen moun ki menm gen yo ki kanpe yo pli ke ennan, dezan. Kanmèm si moun nan gen yon lòt bagay li viv. Men sitou. Vwa tou gen yon desizyon pou lapolis fè travay li. Nou pa ka lenpeche lapolis fè travay li, al pran bis fè baray oubyen pou bis la al kraze. Ke lè li kraze li fè plis defisi, pa ase li fè tout defisi pandan lè li kraze pou ap depanse 10, 15, 20 mil dola. Prefere ou kanpe l pou yon semèn, 2 semèn. Jan ki nòmal paske rezon an nou menm pwopriyetè de no jou nou sanse nou sanse viktim tout jan. Nou viktim tout jan, premye ka sa m di a la, nou menm nan baz bò isi a la, bon nou gen yon machin, bon mesye yo te pran l samdi a, byen si pou yo te fè yon baraj, bon lapolis parèt pou l debare, bon machin nan kraze, men machin nan kanpe anndan l kraze, tout se lajan k ap depanse. Men tout menm si genyen, si kanpe a ta pote yon alemye, pandan se tan nou ta sanse. nou ta santi ke machin yo an sekirite ki ta trè bon. Bon, kòb pa antre, pase depi machin nou kanpe, sanse kòb pa antre, pase nou sanse pa gen lòt aktivite. Depi machin nou kanpe, nou menm tou, sanse nou bloke tou, nou kanpe. Wi, nou oblije kanpe paske rezon an, si gen yon solisyon ki ta pran, li ta bon pou nou kanmenm.